Bonjou bonswa tou depa lè nou pral gade video sa alò jodi a la nou nou nan sant Santa Catalina la pou nou fè video sa pou nou montre ou kòman andwa yo e alò yon nan bagay ki Ki yon ti jan make lespri m. M chonje gen yon epòk Ayiti te an konpetisyon kafe avèk Brezil. Ou wè jan ou wè Brezil gwo a la. Brezil se senkyèm peyi nan mond lan. Nan gwosè. E par kont, Ayiti te an konpetisyon avèk li nan kafe. Yonn nan bagay m ap gade, pou jan peyi Dayiti te gen yon estrikti ki te nòmal, yon estrikti ki te vrèman enòb, jounen jodi a, Si yon moun ou pat byen konn Ayiti, yap moutre w Ayiti ou pap ka konnen si se li menm. Pou jan Ayiti a rive debwave, ap degingole, epi pandan se tan tout lòt peyi. nan karayib lan ki te sanse m pa ap di ki te nan menm kategori avèk Ayiti non men ki pa t yon peyi ki te avanse tou nan yon sans men yo menm yo arive antann yo yo bliye tèt yo Pou yo pote yon chanjman nan peyi a. M ta renmen konnen mwen menm poukisa nou menm tou nou pa kapab mete tèt nou ansanm pou nou avanse ak peyi Dayiti. Mesye banm montre nou yon ti bagay. M ap montre nou yon ti bagay. Gen bagay ou dwe konnen. La se sou yon plas ou ye la. Wè jan wap gade a la. Sou yon plas li ye. Wap gade tout bagay ki antoure plas la la. Wè koman zwazo yo ap vole la. Sa ve di la ou nan yon lye kote ki tout bèt jèn chans yo. Tout bèt jwenn chans yo pou yo flannen sou pye bwa yo vle. Y ap mache, menm lè yo wè moun yo pa pè. Wè sa m di w la men. Wè pandan m ap pale a, wè gade, gade. Wè kòman yonn ap kouye atè a la. Sa vle di, yo tèlman abitye avèk moun, yo pa gen pwoblèm kote w chita w ap manje epi yo menm yo la y ap manje tou. Mesye nou konnen zwazo yo? reprezante yon pakèt bagay nan peyi a. M chonje gon epòk, Ayiti te tèlman gen wazo, tout nan nwit, zwazo yo ap chante. Men kounye a la, si se pa nan mòn yo pou ta ale, pou jwenn kèk grenn wazo, Se raman ou ka jwenn kèk ti grenn kit ki reziye yo nan peyi a, wè sa m di w la, yo rete yo reziye yo. Jan w wè pi fò pitit peyi a nan lari a e konsa tou pi fò wazo nan peyi a nan lari. Sa yo touye, yo touye, ou konprann, sa yo fè mawon, yo fè mawon. Isit brezil tout bet isit brezil net jwenn sa ki rele sekirite nenpot magazen ou antre isi kelkeswa maket lan ou gen kote pou ale wap we panye zwazo ak oke ap chante andan tout magazen andan tout maket Men poukisa Ayiti pa ka konsa? M chonje epòk mwen piti, gen yon seri de ti kit plim blanch, Ayiti, nou konn tout anndan chanm, epi tou yo menm y ap vole tout kabann, y ap mache. Se te yon plezi. Men kounye a, si yon moun ta wè yon kit anndan lakay ou Ayiti, w ap konnen se dyab. Mesye, ilè li tan, mesye. Ilè li tan mesye pou nou mete peyi a son lòt ray pa bilye zwazo yo bezwen tounen lakay yo se pa moun sèpman t bezwen tounen lakay yo osito ke nou dakò pou nou kòmanse mete sikti nan peyi a. Kòmanse mete agrikilti nan peyi a, epi w ap gade pou wè, ou pa konn ki kote zwazo ap soti ap antre nan peyi a. Epi ofiramezi zwazo ap chante nan peyi a, se konsa tou w ap wè peyi a li menm l ap avanse. Nou pa remake depi lè nou fin pouse zwazo nan peyi yo, depi lè zwazo kite peyi a, e konsa tou peyi a ap malmennen. Nou tande brizèl, tout se bèt k ap vole. Tout kalite bèt, ranmye, pijon, tout nèt, yo poze kote yo vle. Mesye, an nou bay bèt yo yon chans. Si nou t ap gade sa k gen nan lemonn, k ap pase nan lemonn la, zwazo yo la, yo pa janm gen anyen. Men, tout lajounen ou tande se moun k ap mouri. Ou ka konprann? Se moun k ap mouri. Poutèt ki sa se pa chen? Se pa bèf? Se pa chwal? Men mesye, an nou fè yon ti refleksyon mesye. M ta swete ke mesye, ti videyo sa, gade l, pandan n ap gade l, an nou pran yon ti konsyans. Pou nou wè kòman nou kapab mete yon strikti nan peyi a, konsa jenès nou yo k ap vini. Demen yo, nou menm nou gen pou n ale. Men jenès nou yo, yo menm, yo va espere yon lòt lè. Lè tout moun kanpe y ap pale de peyi yo, yo menm tou y a santi yo fyè lè yo kanpe y ap pale de peyi yo. M kwè ke mesye se yon fyète l ap ye pou nou. Ou konprann? Se yon fyète l ap ye, se yon kontantman l ap ye. M ta swete ke mesye nou panse ak sa anpil. M kwè ke Bondye ap beni nou tou. Konprann? Alò, m ap kite nou la avèk ti videyo sa. Nou te fè ti pakou sa pou nou te montre w. La tout sa w ap gade yo la nèt. Tout se pakin. Konprann? Kote machin gare. W ap gade moun ap pase tout kote. San oken pwoblèm. Mesye se frè ak sè nou ye mesye. Nou youn pa ka nan pè lòt. Ti mo ap vini m oblije gen dout nan tèt mwen. Konsa m ka konnen son bagay ou pral fè. Mesye ba il è le tan mesye pou nou retire ti mit sa yo nan tèt nou mesye. An nou wè kòman mesye nou ka pote yon chanjman. Konprann? M panse chanjman ap bon pou peyi a anpil. Pou pitit nou, pou frè nou, pou dyaspora yo. Konprann? Si nou bay dyaspora yo posibilite pou yo antre nan peyi a m kwè ke ap gon chanjman kap fèt mesye m swete ke mesye nou pran ti video sa ankè menm jan nap gadel nap wèl ou konprann eseye panse avèk li epi konsa nou menm tou na pote yon chanjman pou peyi a chanjman sa la la pou toutan ke Bondye beni nou mesye ke Bondye gade nou pran video a ankè konsa tou. Mwen menm tou map pran konsyan de tèt pam tou. Pa bile share video a pou nou, like paj lan. Epi konsa na toujou ankouraje pou nou fè yon grenn video pou nou montre ou koman ke nou ta dwe viv. Kisa nou ta renmen fè. Menm jan nou menm nou ta renmen antre lakay nou. Zwazo ki kite peyi yo, ilè li tan mesye pou zwazo yo retounen ankò. Pa bile piti mi nou te konn genyen yo. Diri yo mesye. Tout bagay sa yo mesye yo toujou la. Menm tè yo toujou la. Konprann? Bannann, kafe. Konprann? Lam. Mesye tout bagay sa yo mesye e tè a te konn fè yo. Tè a toujou la, li ka toujou pwodui yo mesye. Konprann? An nou wè kòman nou te ka remete yo ankò. Pou nou avanse mesye. Menm chonje epòk mwen piti, galataka papa m pa ka kenbe. Sa ki rele diri. Lè w rive ou jwenn diri a yon bò. E sa sa cheri m di e pa yon sèl diri non. Ou konprann? Gen sa ki rele diri jòn, diri blan. Ou konprann? Pitimi vyelèt. Epi sa ki rele pentad, kodin, poul. Lakou pa ka kenbe bagay kon sa. Men mesye, pou ta ki sa nou kite kilti a pèdi kon sa mesye? A mesye. Ok mesye, videyo a deja long. M kite nou la. M swete ke nou share video a. Pataje l, abone avèk chanèl lan. Ke Bondye beni nou. Ciao.